Bonswa e bonjou zanmi YouTube mwen yo Koman nou ye m swete ke nou tout anfòm Nou sou chanèl pa nou an ki se Sans Faute Music e jodi a mwen vin montre nou yon ti video kote Reginald Cangé avèk e mizisyen Zafèm nan tap fè yon ti pale de Zafèm. E pa bliye abone avèk chanèl YouTube lan se youn nan fason ke ou kapab ede nou avanse e chache plis enfòmasyon pou ou. E abone avèk chanèl la e nap jis ale nan video a adwat pou nou pa fè pil pale anpil la. E ann al nan video a.
Fanatik zafèm yo Nou ka wèl wi la Nap salye tout moun Nap salye latè Nap salye tout fanatik mizik Nap salye kilti ayisyèn nan Nap salye chili Nap salye Site de lendepandans Gonayiv Nap salye le sid Nap salye kafou Yes Animatò Nap salye 9 depatman plis dyaspora donk son plezi pou n fè ti pale ak tout moun zafèm wilten yes humm men nou men nou men nou pote l ba yo yes
ee Sa va louwe. Sa va louwe, sa va louwe. E, nap salye tout moun ki branche la aswe a. E, rezon live sa, se pou nou salye publik la. E, remerse publik la pou... pasyans li. Paske sa fè lontan ke nou konnen piblik la ap tann nou. Gen difikilte, gen k natirèl, gen katastwofik, gen k depase kapasite nou. Ki fè ke Zafèm pa t gentan pran lari deja. E nou remèsye w paske nou wè ke. Rete fidèl Ou rete fidèl paske ou kwè nan Ou kwè nan konbinezon sa E nou di w mèsi pou sa E Anvan nou ale pi lwen n ap di nou konnen anpil moun ki Ki pèdi anpil moun nan Yon fanmi Yon zanmi Yon paran nan peryòd de kowonaviris la, nou voye kondoleans ba yo tou. Moun sa yo ki pèdi fanmi, zanmi, mwen menm m gen 2 zanmi m ki ale. E sa pa anpeche ke nou voye yon mesaj de kouraj, de fòs pou tout moun. Tout moun paske Gen sa nan lavi a gen ka enprevi. E mwen voye enèji lanmou ba tout moun. Si nap kontinye toujou nap di e nou plis eksite pase pou nou pataje yon bagay ke kap kouve depi preske 3 zan. e nou vle konfime yo ke 3 jiyè sa a pa gen fè bak la dan.
Kèlkeswa jan. Kèlkeswa jan.
An menm tan nou vle pale tou sou An nou di nan moman la gen gen de ti pwoblèm sou inegalite, sou vyolans k ap fèt. Ras la sibi anpil depi kèk tan. Ras nou ap sibi anpil bagay depi kèk tan. E depi gen inegalite ap toujou gen rezilta sa n ap gad la. Paske nou pa ka viv konsa. Mwen vle prete atansyon nou avèk tout frè m, sè m, Ayisyen, Gwadloupeyen, tout moun k ap gade nou la a, e ke yon konba pou amelyore sitiyasyon nou, se yon konba ki sipoze estratejik, se yon konba ki sipoze sanble. avèk sa gran papa n te fè 791 jiska 1803 e zafèm la pou pote anpil plezi men defwa tou nou bezwen raple moun yo kilès yo ye kilès nou ye paske yon pèp ki pa konn istwa l orijin li kilti li li tankou yon pye bwa ki pa gen rasin. E sou mo sa a n ap di an nou fè konba a estratejik. E n ap tounen sou Zafèm. Jeneral ou gen la pa ou.
Bon e jan w te di a Maestro se bèl mèsi n ap di tout moun ki te fè ti tann. E n ap fè yo konnen ke tann nan li li yo pral twouve e ke l te vo lapèn paske. Nou gen de bagay nap prepare ki ap fè zye plezi, kap fè kè kontan, kap fè nivo mizikalite lèzòm byen. Nap ret konekte a lakay nou, pa gen manti nan sa. Ou konprann sa m di w? Donk, tout kwen peyi a pataje l, pataje l paske zafè m nan vle di anpil. Fanatik yo aprann nou konnen sa nou vle di yon lòt fwa ankò paske lè nap jwenn fidbak yo, fidbak yo jan yap fè nou santi. Si lanmou yo gen pou nou donk pa ka ni fè bak pa ka gen fè bak donk map salye kouraj yon seri de fanatik e m konn ayisyen dèfwa yo di nou pa pèp ki renmen pran pasyans men kwè m si w vle nou tèlman gen pasyans m panse se tankou baton moyiz la ki nan men pèp sa yo pwouve sa e pèp la pwouve pasyans li paske nou se yon pèp ki viv bagay yo nan lòt dimansyon nan lòt dimansyon donk nap di fanatik mèsi pou atant sa mèsi lefèke yo ba n ti tan. pou n pare l e pou n pote l ba yo nan kabare a, nan kabare a. Yes.
Èske w panse li ta bon pou n ta reponn kèk ti kesyon la si moun ta vle poze nou kesyon? Bon, si l posib nan. Pase nou pa prete, se jis fè pou konfime, konfime prezans nou, konfime ke 3 jiyè a se yon verite. Se pa yon jwèt li ye, se yon verite. E fò m di moun yo tou, dife, dife pa pran ka granmoun ki granmoun. E van k vante ka granmoun. Ok. Ok. Yes. Pote l ba yo non, pote l ba yo. Fè yon ti pataje pou nou souple, paske nou pa p rete twòp. Bay love.

Banm wè yon zanmi ki di sak pral gen la anpil bagay. Mwen reponn sa toujou anpil bagay love in the air mizik. Yeah yeah A kilè live la le 3 jiyè? Nou pral soti flyer a Flyer a pral soti li pral di kilè e tout enfòmasyon ke w ap genyen pou kominike, pataje, sipòte Zafèm Zafèm Zafèm. Gen love wi la Pil love Si nou ap tann zafem tout bon m ta renmen wè plis like anba a ti love manifeste lanmou anba a
Gen love la wi. Yeah man Yeah man.
Yes Enben e ou vle reponn lòt kesyon? Eee Yo mande si gen nouvo mizik, reponn kesyon sa a. Si gen nouvo mizik kap sòti bagay sa yo. Eee
Nouvo mizik Eee
Bon se si ke pral gen nouvo mizik men nou plis anvi fè moun yo viv e Zafèm live Mhmm An bon m di yon lòt bagay se se Zafèm son platfòm ke petèt sa nou entèvjou deja e ki egziste pou nou petèt ka figi Reginald kòm tout moun konnen ki se figi anblematik Zafèm avèk mwen menm ki avèk li nou ansanm men Zafèm gon pakèt te bagay ke l pral prezante moun yo paske son platfòm ki pral mete an evidans yon pakèt lòt mizisyen se pa nou sèlman ki pral e devan o devan de la sèn e ki sa ankò n ap di e. Gon bagay m vle klarifye, Zafèm pa vini pou l konplemante ou konplete anyen k fèt. Nou la, nou gen yon vizyon diferan, nou pa vini, nou pa di n ap pote plis, nou pa di n ap pote mwens, men n ap just nou menm. Se jis pou klarifye, nou gen yon santye, nou gen yon chemen, nou gen yon vizyon, nou gen yon kote nou vle ale, e nou vle montre moun yo, prezante moun sa, prezante piblik ayisyen an vizyon sa, e pa piblik ayisyen an non, piblik la an jeneral, moun ki pral gade, vizyon sa a 3 jiyè. Fè nou dekouvri yon lòt aspè de la mizik ayisyèn. yon lòt bagay, wè Reginald yon lòt jan, wè mwen yon lòt jan, wè ekip la yon lòt jan, ekip serye sa yon lòt jan, e kote nou kwè nan mizik ayisyèn nan la totalite. Sa vle di ke m espere ke w pare, ouvri kè ou, ouvri kè ou, ouvri lespri ou pou resevwa Zafèm. Si w gen yon dènye mo sa w ap di? M sonje moun yo, m sonje fanatik mwen yo, m sonje fanatik konpa, m sonje fanatik mizik, m sonje stage la. Mizik la manke m donk na fè ti konprann mwen pase lè m moute m gen dwa n ap wè m gon lòt jan ou konprann n ap wè m gon lòt jan ou wè sa m di w n ap wè devan djaz yon lòt jan tou ou konprann sa m di nou yeah ole di sa do laj sou fò so good nou kenbe so good la e
n ap salye tout fanmi zafè m yo. pou travay yo paske mwen m sensèman m konnen ke se yon se yon djaz ki gen anpil lanmou men m pa t espere sensèman m pa t espere nivo lanmou sa sa vle di ke tout moun ki nan fanmi Zafèm yo nou di w mèsi e kontinye fè travay la e san ou ou konn sa ki san ou n ap manke w san ou n ap manke w anpil vwala vwala so e pa gen so pa gen so. Nou prale rete branche epi le 3 mwen male
bon yes